Paske nèg mòn li te ye. Lè kounye a yo vin mete l direktè jeneral, li jwenn yon bèl pòs, li vin minis. Ou wè tout bèl fanm sa yo, avan l ba yo djòb li koupe yo. Li blase yo. Se sèl pandan l direktè jeneral lan pou l ta ka koupe moun sa yo. Kounye a, men sa k fè l vin direktè jeneral, etid li te fè. Se parapò a etid li vin fè yo k fè l direktè jeneral. Men lè l te sot nan mòn. Li t ap etidye l. Li te rete nan geto yo. Fò m pa t konn pale avè l. Fò m pa t konn frekante l. E, al gade pou w wè, anpil nan ansyen nèg sa yo, al gade modèl madanm yo pou w wè. W ap wè pandan yo vin minis, pandan yo vin direktè jeneral, yo gen fanm pou yo sòti pou al nan pwogram. Fò souvan yo met madanm yo yon kote moun pa janm konnen. Sa vle di, toutotan. Nou pa fini avèk bagay ki rele diskriminasyon nan sosyete a, Ayiti fè kare al kote li a. Li pral neve, yo, di m, ban m di w yon pawòl, Kervens, fè sa pou mwen. Di, fè, fè.
M ap fè zik rele w. Fè zik.
Fè zik bay zik nimewow la voye ban mwen mwen menm kap kontakte w kounya ann fèl konsa pito ann di zik men nimewo sa voyel bay babekyou paske depi e zik ki relem lap tou moute mwen menm kounya mwen menm map retourne paske m bezwen pale avèw mèsi anpil kervens mèsi anpil jig kris pale pou n ale. Yo babe I got your number so I'ma hit you up bro ok banm ti kòl jig jig jig jig. Ou konn sa pou fè mwen kominike a kevens kevens ap baw kontak men mizik lan epi voye nimewo lan pou mwen paske ou gen pam lan telman m sou moun ap rele sou telefòn mwen gen nèg kap rele pou joure m vin pa wè mesaj yo m tap reponn nimewo a wi e paske kounye a wè fini fin pale la m pral met telefòn tande fini fin pale la m pral met telefòn mwen pran chaj paske rezon talon nèg pale la e dyòl santi dyòl bankè bay m pa bezwen nan pawòl sa yo.

Chris depi ou fin pale la m pa gen anyen m ap di map selman salye moun ki renmen m yo a sak pa renmen m yo male Chris pale male. Ou sou mute si wap pale nou pa tande w sou mute.
Chris ou mute. Ok ok ok mèsi mèsi mèsi e sa map di pèp ayisyen jodia nou pa gen wout pa bwa jodia nou gen sèlman pou met tèt nou ansanm pou nou sove peyi sa Jodia sispann tande sa moun ap di babe son kriminèl krisla son kriminèl jodia se yo di ki mete nan tout sitiyasyon sa mwen menm dèfwa m konn kouche lakay mwen map tande moun kap bay nouvèl de mwen m di eske de krisla ap pale eske gon lòt krisla. Paske mwen se yon nan nèg ki fè vim ap goumen a nèg a zam. M fè tout vim m ap goumen a nèg a zam kont nèg a zam k ap fè lòt moun abi. Men m an 2004, an 2004 m te pral Gonayiv, m te gen pou m al Gonayiv. Lè nou rive sou wout nou di bon. E Jan Gonayiv ye a, nou pa pale. Men jodi a, m kontinye ap goumen pou moun. Men malgre mwen menm, jan mwen batay pou moun bò lakay mwen, jan pou moun bò lakay mwen ye, w ap toujou jwenn moun k ap di yo, yo, yo, yo. Pèp Ayisyen, sèl sa k ka sove nou an, fòk nou fè yon rekonsilyasyon nasyonal. Jodi a, tout peyi ap kouri dèyè nou. Jodi a moun ki sou rezo yo. Moun ki sou rezo yo. Polis nasyonal, leta peyi m. M ap mande pou n fè yon delegasyon pou n al tann moun yo sou fontyè a. Pase lè moun yo rive sou fontyè a fòk leta ka pran moun sa yo. Antre lan yon baz avè l al poze moun nan kesyon. Bay moun sa yo kep ti bagay ankadre yo. Paske moun yo soti sendomeng yo pran baton yo pran prizon yo maltrete yo fok leta ka pale avè remoute moral yo. Paske pa bliye jodia la e san nou kap koule tout peyi imilye nou Tout peyi ap choute nou. Jodi a se nou youn ki pou sipote lòt. Ann sispann goumen antre nou mezanmi. Moun kap bare zòn yo. Moun kap tiye moun ki soti lan tèl zòn yo. De gras. Sispann. Ou si yon moun ki soti fontamara. Chaje moun leogane kap pase la. Ou soti yon moun ki soti si yon lòt moun ki soti lòt kote. Moun mibalè ap pas gen vin pòtoprens sispann tye ayisyen parèy nou jodia jodia ann kite sistèm sa pou nap tye moun ann rekonsilye nasyon an paske nou pa kapab ankò si nou rete chak jou chak jou nap kreye pwoblèm antre nou kilè nap jwenn yon solison li lè li tan pèp ayisyen sispann kite moun ap manipile nou. Yo gen anpil tan ap manipile nou. Men moun k ap manipile nou an, se yo k pou ta ede nou. Yo pa kreye travay okenn kote. Menm manje liks yon peyi. Epi y ap manipile nou, yo di se bandi ki èlmi nou. Jodi a se moun sa yo ki èlmi nou. Moun k ap touche kòb taks peyi a yo k èlmi nou. Moun ki sou pouvwa yo k èlmi nou. Pèp Ayisyen mwen menm map mande rekonsilyasyon nasyonal pou tout pitit peyi a dyaspora nou fon sèl ansanm e mèsi pou tout moun ki te patisipe nan live la mèsi mèsi rekonsilyasyon nasyonal mèsi. Sèl sa sèl sa map di sèl sa map di tout moun kanba live la Jig, Kevens abòne avèk Chris production pou nou ka e samdi pou nou anba live Chris lan paske moun tankou nou. ki ap pote anpil eklèsisman kap ede pèp la konprann e moun konsa nou gen bezwen Ralph gentan abòne deja abòne avèk Chris production e Tig ak Evens lè nou ekrim map voyel ba nou m panse nou ka al tchekel tou pou wè eske nou apresye la abòne avèk paj Chris la bon male tout moun ki renmenm yo moun ki renmenm yo. Bèl medam yo, moun ki renmenm yo, m renmen nou anpil. Dji gason, orijinal gason m yo, m renmen nou anpil. Ke Bondye kouvri nou, pwoteje nou, ou fè wout pou nou, delivre nou. Ke zansèt nou yo akonpanye nou. Moun ki pa renmenm yo, si se avyon n ap pran e pou l tonbe avè nou. Bann san steryèl, bann san ti mòvann. Moun ki pa vle wè m yo, pandan n pral travay la, e pou machin nou pèdi fren, pou n tonbe nan yon falèz, nan yon raje. Bann moun sal, bann santi fò, bann santi majori michèl. M pa vle wè nou tou bann ras teriel bann ras morvan dyòl nou santi teriel dyòl nou santi morvan m pa vle wè nou jan nou pa vle wè m nan bann chen sal moun ki renmen m yo randevou demen si Dye ve pi rèd pou n pale pou li m ale Ayiti pap peri konsa jodi a sèl jan pou Ayiti delivre se nou menm kòm pitit li pou ki chanje l mèsi anpil Jig Kervens Krisla Bondye beni nou m ale.